Vizyon pa mwen se fè yon bagay ki pat la deja e pi kap itil pou jodi a, pou demen e dan le fiti. Twouve, twouve yon pasyon, twouve yon bagay ke ou pa bezwen manje vant plen pou fè li, menm si ou grangou ou ka leve 3, 4 è di maten, ou leve ladan l, ou fokis ladan l, w ap eseye eksele chak jou.
Bonsoir tout moun, byenvini nan Vwa Sitwayen. Vwa Sitwayen se yon show ekip Oniel Dizay la mete sou pye yon fason pou ka konn ki wout wap pran pi devan ak chak grenn envite spesyal nou gen ki pase ki pral pale nou de parkou lavi yo ekpi kap pote kèk konsèy pou nou. Jodi a nou gen yon gwo bout tonton envite nap bay tan poul prezantel donk mwen menm se Rose Ridjie Barbara Joseph. Bonsoir. Bonswa Barbara, map di mèsi a vwa sitwayen ki fè envitasyon sa a, m panse ke se yon devwa pou mwen pou m ka prezan. Alò, non pa m se Emerson Pelestin, m se pwofesè, diplomat de fòmasyon epi antreprenè. Se sa. Mwen kontan la avèk nou. E nou kontan tou. Donk, la nou wè li chaje kaskèt. Se yon pakèt istwa. Eske ou ka rakonte nou un peu de anfans ou jis ou rive kounye a la? Ben,
mwen panse m se yon moun ki te, mwen te ka di, mwen te grandi un peu sèl. E se te, bon, je suis Capois. Capois, mwen grandi Foujòl, koze mwen rele Foujòl. Kap Ayisyen. E, bon, m panse se yon anfans ki te vrèman atreyan, e epanouisan osi. E, m panse ke se yon anfans ke mwen, mwen aprann de li. Mwen se o jou le jou, o fil de zane. Mwen, se sa ki konstwi mwen. De nos jours ki fè moun mwen ye a.
Ok. Eske ou ka di, m ka di 3 mo ki ka senbolize ou menm?
Pasyans. Pasyans. Lanmou, respè. Pasyans.
Lanmou, respè. Pi devan nou pral konnen kòman l fè pran 3 mo sa yo, men n ap avanse konsa pou n mande li, E èske tout domèn w ap evolye ladan yo se te toujou rèv ou? Wi, dapre sa l di, wè. Se sa. Donk, ki jan ou te, kòman ou fè jwe tout wòl sa yo an menm tan? Bon, mwen bon, m pa di sa se yon don paske. E lakay mwen, mwen toujou konnen ki sa m vle. Ok. E pi m toujou met tèt mwen nan anviwònman pou m ka evolye nan sa ke mwen mwen pasyonnen de yo. Le pli souvan e pa sa m, e pa sa w anvi fè a men se sa w pasyonnen de li a ke w mete w mete devan w kòm yon m ta di yon yon objè oubyen yon misyon pou w ka evolye ladan l chak jou. Se sa. Ok. M panse ke le pli souvan anpil moun e pa konnen vrèman ki sa yo vle. Petèt yo ka renmen bagay men se pa sa ke yo menm pa sonnen ale. So, yon fwa ke mwen menm, chans pa mwen, mwen ka devlope, mwen konnen kisa ki sa ki pasyon mwen, kisa ki fè m anvi leve byen trè to le maten, kisa fè m pa ka dòmi tou. Se sa, mwen panse ke mwen twouve yo, epi mwen travay sou yo, epi ki ka fè m eksele nan yo. Ok.
Eske ou ka, m ka di, ou ka bay kèk astis, yon fason pou moun nan ka konnen kisa ki pasyon li, yon fason pou moun nan ka byen oryante epi pa twò nan pèdi tan?
Bon, se pa yon bagay ki fasil non. Li pa fasil.
Mwen panse ke mwen menm pèsonèlman pa rapò esperyans pa mwen ke mwen fè avèk tèt mwen. Mwen tou pasyon se se yon bagay si yo ta rele w a twa zè di maten la yo di w konsa al fè tèl bagay tèl bagay ke ou nan domèn ke w ap evolye ki pap deranje w nan anyen. Epi yon bagay tou ou pa bezwen reflechi pou w fè li. M panse ke depi li pa deranje sèvo w epi tou ou fè l avèk efikasite, m panse se yon bagay ke ou ka pran, si w vle eksele ladan, ou ka eksele ladan fasil. Ok. Se sa.
M panse sa se youn nan pwen ke ou ka avanse ladan. Ok.
Donk se kouman ou ka di ki pi gwo defi? pou rankontre, sitou nan tout domèn sa yo, avan n kòmanse espesyalize m nan youn? Bon, m panse gwo defi yo se viv, egziste. Se youn nan pi gwo defi ke mwen rankontre nan vi pa mwen, paske nan vi a, chak moun ki fèt gen yon misyon, e lè. Lè misyon paw la rive fòw fòw ka fèl egziste vrèman se pou sa lèw di emisyon predestine fòw fòw fòw gon imaj ki vini devanw li gon li gon janw li gon konsèpsyon li gon janw kew wè emisyon predestine se sa m panse ke defwa anpil moun la ap viv men li pa egziste vrèman yo jis la pou la men egziste se otre chòz se sa.
Donk m ka di ou menm ou egziste. Wè, wè, m ka di sa. Ou pase etap viv la deja. Wè, m ka di sa. Ok, e ki leson ou tire pa rapò a, e m ka di tout defi sa yo?
Bon, li gen sa yo rele mounite. Sa ede ou konnen, ede ou konprann ke ou se moun. sa ede w konprann ke ou gen plas ou nan sosyete a, ke se swa lokal e entènasyonal. Epi, sa montre ke ou menm ou kontribye tou nan lavi, sa depan de kominote ke w ap evolye ladan l la. Epi ou son yon piyon enpòtan nan vi a. Se sa m ta di sa. Ou chèche ou bat pou ou enpòtan, se yon fason m te ka di w travay sou tèt ou. Pa sèlman enpòtan men fò w itil tou. Wè a fò itil.
Fò itil sosyete a. Paske gen anpil moun ki vle parèt enpòtan men ki pa itil. Tandiske pa gen anyen yo pote vrèman. Men yo jis yo wè yo konsa. Alòske pa gen ankenn itilite. Pa gen ankenn bagay ou ka aprann nan mond sa a pou omwen ou ka pou ka avanse ou menm pèsonèlman. Ou konprann? Wè. Se sa.
Lè w enpòtan, avan w chèche enpòtan, chèche itil dabò. Fò w itil dabò. Se sa. Se sa.
Kòman yon moun ka itil sosyete a? Bon, mwen panse ke li gen plizyè, li gen, li gen divès fòm. Men gade kòman ou menm wap fè yon emisyon kote ke ou envite dè jèn oubyen moun ki ki enfliyan kap fè dè story, dè choz pozitiv nan sosyete a, ke ou envite m la pèsonèlman pou yo ka tande m, pou yo ka aprann. Mwen panse ke tout sa son sòt de itilite ke ou menm ou mete sou pye. Mwen panse ke se yon love yon. Se sa. Ok.
E m ka di se ki pi bèl reyalizasyon e ou fyè de li jiska prezan?
Gen anpil, men m ka pran 2. Ok. Mwen kwè mwen tounen isi an Ayiti, m te pran desizyon tounen an Ayiti an. Fen 2022. E pi, mwen remake gen, mwen son moun, mwen trè pasyone de lang. Ok.
Mwen remake gen yon karans, yon dekadans an lang, lang etranjè, byen si, an Ayiti. E pi, mwen leve m sonje swa desanm 2023, e pi m di a, m pa kite 2024 la antre san ke mwen pa kreye yon bagay. Mwen kreye yon akademi ki rele Académie de linguistique appliquée. Ki ete nou ba l tout lang etranjè prèske tou. Kòm ris, alman, italyen, fransè, kreyòl. Tout nèt mwen panse ke sa se yonn nan esplwa ke mwen fè ki ete m fè m santi m fyè. Se sa. Epi dezyèman, tou resaman mwen kreye yon yon restoran lokal mwen panse ki rele Lakou Trankil. Mwen panse tout moun konn pale de li. Mwen panse ke ki ki vrèman ap pwomouvwa e la gastronomi ayisyèn ki epi tou aspè ke mwen kreye l lan se ki ki otantik lè w parèt ou wè tankou se andeyò ou rive epi kouvè ke nou menm nou mete ke nou sèvi avèk yo paske pa egzanp lè yon touris vini isit ou byen yon dyaspora tou sa, li abitye manje nan bèl kouvè deja, alòske lè w sèvi moun nan nan kwi, ay, so, ou fè moun nan rekonekte avèk kilti li, li santi ke vrèman li lakay li, se sa, m panse ke se de choz ke mwen kreye, ke fè m santi m fyè, fè m santi m fyè, se sa.
Lè m ap byen gade, se tankou m ka di, gwo envite sa m ap e ki devan m nan, li, m ka di, ou kòmanse sispann pwokrastine depi an 2022, se lè sa ou kòmanse poze, m ka di, bagay ki spesyalman se ou menm ki fè yo. Wi, gen anpil bagay ke mwen kolabore, men touch pa m yo menm menm menm, se an 2022 m kòmanse yo. Men m kòmanse kolabore depi. Humm sa gen anpil de zane men m komanse m konsyen ke m ap kolabore nan de choz ki fè siksè depi an 2018, 2019 wè. Men touch pa w yo? Oh bon men m bliye sa ankò wi. Aha lage yo.
M te gen yon koleksyon ke m te kreye je kwa an 2019 wè se te koleksyon pa m yo te ye ankò. Wè men se te aletranje. Ok. Wè vini misye a te yon koz ke mwen te bon. Te mete alo men pou nan nou relanse yon lòt bagay, lòt aktivite ki fè nou egziste jounen jodi a. Pou lakou trankil la se ki kote ye menm egzakteman? Li twouve li Monbelatay, riyèl Jerizalèm, nimewo 22. Fè sa. Donk bgay vini tout moun ale vini al deguste pla nou yo, pla kreyòl tout sa. Paske jan m tande la, lakou trankil sa donk pa sèlman m ka di espas la men lè w ap manje tou w ap gen yon trankilite ki rantre pou tout santi w. Jisteman, se tout la trankilite.
Olala. Se sa, atmosfè lan tout sa. Li di w rete la. Se sa. Se sa. Ok.
Se ki vizyon ou genyen pou. chak aktivite ou angaje ladan yo?
Vizyon pa mwen se fè yon bagay ki pat la deja e pi kap itil pou jodi a, pou demen e dan le fiti. Se sa, se sa. M toujou fè pwojè m yo a lon tèm, menm si m pa la e m toujou konsidere se pa yon bagay m ap kite pou la famiy men pou. Pou la sosyete, pou le fiti, se sa. Se konsa m toujou wè li. Se sa. Se èske ou gen plan pou mete aksan sou youn plis pase lòt a lavni? Èske mwen?
Èske ou gen, m te ka di, pou mete plis aksan? Donk, pou pati, vi ke ou gen plizyè kaskèt, èske pa egzanp, nan pati lang lan, Ou ka mete plis aksan ladann oubyen se manje kreyòl la oubyen wap toujou rete pou kenbe tout nèt? Èske ou gen. M panse ke tout sa ke mwen antreprann se son dè chòz ke mwen gen full kontwòl sou yo. Pou sa, depi wap antre ladann se ke m eksele ladann. Paske m pa antre nan bagay ke mwen pa konprann. Pou sa. M pa janm antre nan bagay ke m pa konprann. Si m ta antre nan bagay sa a, ou wè m pa konprann li, m pa antre ladann, e pa mwen. Gad.
Fè w fin byen konprann li avan w antre. Fò m sènen li, fò m gen full kontwòl li. Anka ou si gen kèk tone ou pa ta renmen. Se sa. Ou konn kòman pou jere sa. Se konsa. Nou pral rantre nan kèk kesyon ki pèsonèl. Pèsonèl?
Se, mh, pa tèlman, men un peu. Sansibleman. Se, kijan w wè karyè w e evolisyon biznis ou? nan 3 a 4 lane ankò? Ben, m panse ke tout sa ke mwen fè, mwen fè yon pwojeksyon 5 an sou yo. Donk se pa konsa m rete m fè yon bagay, men m gade o fil de lo, o fil dè zane, ki kote l ap rive. M panse ke se pa, se pa. Se pa yon bagèt majik, se deja, se yon bagèt ke mwen kreye, mwen fè de plan pou li, de estrateji, mwen konnen ke dan 5 an de kote li sipoze rive. Mwen panse ke tout sa map fè, tout sa m touche, yo sipoze transfòme pou pou de bon. Se sa.
Donk, lè w mete, m ka di mete 5 an, se tankou ou gen yon pakèt lòt, m te ka di lòt pwen ou mete nan 2, 3, 4. Challenge, defisit, tout sa. Wi wi pou m mete yo ladan tout sa la lè la. Pou sa pou lè yo vini pou yo pa etone m pou m konnen kòman pou m soti nan yo.
Donk ou chaje ni plan A ni plan B an ka ou si sa. Non, sèl plan A m genyen.
Sèl plan A. Wi, men nan plan A gen plizyè eleman. Ok. M pa gen plan B a. Ou pa gen plan B a. Ok, se ki jan ou jere mantal ou pa rapò a jan sitiyasyon peyi nou an ye a?
Bon, sitiyasyon peyi a konsène m paske m son sitwayen. Ayisyen, mwen pa gen lòt nasyonalite. Bon, jounen jodi a m di sa. Wè, m panse ke travay yo ke mwen menm m ap fè yo, m panse ke se non sèlman de manyè dirèk e endirèk, m panse ke n ap travay omwen pou n ta soti nan sitiyasyon ke nou ye a. Mwen menm, mwen fè travay pa m nan. Mwen vin, gen anpil moun ki pa konnen, sorry, gen anpil moun ki pa konnen sa. E, mwen, mwen travay pou anbasad Ayiti an Almay. E, se mwen menm ki jere, e, pati relasyon Ruso e Ayisyèn nan. Se sa, tout sa ki gen rapò avèk Larisi e Ayiti, se pase pa mwen menm dirèkteman. Sa bon Dieu fè mwen bò kote pam map fè travay pam nan se sa bon Dieu fè e nou tout espere yon yon yon Haïti meyè yon Haïti meyè yon chanjman se sa bon Dieu fè se nou menm ki pou fè li se pa lòt moun ki pou vini ki pou vini mete plan yo pou nou ka egzekite li men se nou menm ki pou pran konsyans nou fè pran konsyans pran konsyans a mounite nou pran konsyans a a sa ke nou vle paske tout moun ta renmen alèz. Tout moun ta vle viv byen, menm si ke se pa yon bagay ki fasil men kanmenm lè gen yon ale mye se pou tout moun la bon. Se sa mwen panse ke bò kote pa m m mete edikasyon, m mete manje se sa m panse ke tout sa yo. Kisa w panse mete ankò apa de 2 sa yo? Bon mwen menm antanke antreprenè bon m gon ide men m poko ka mete m poko ka ale ofisyèl. Ok.
Men mwen menm pèsonèlman, mwen eseye fè dè analiz pou ke mwen mete sou pye tout sa ke mwen wè ki difisil pou mwen ka twouve pèsonèlman, mwen kreye li. Tout sa ki difisil pou mwen pou mwen twouve, mwen kreye li. Se sa. Se kon sa. Se kon sa mwen menm mwen fè plan batay mwen. Ok. Se sa. Si m vini la, mwen se, se chalè k ap pete fyèl mwen la isi a la, e men m ap kreye van an, e m ap vann van an. M ap kreye pou vann tou. Pou mwen e pou m vann. Se sa. Se kon sa mwen aji.
Si ou ta gen pouvwa pou chanje yon sèl bagay an Ayiti, se ki sa l t ap ye?
La sivilizasyon. M panse ke nou bezwen yon lòt sivilizasyon, yon lòt manyè de panse. M panse ke nou manke sa yo rele yon vizyon inifòm lakay nou. E se yon nan rezon ki fè ke nou pa ka vrèman. kolabore pou nou soti nan sa nou ye ya. Mwen panse ke si gen yon lòt, si gen yon renesans, si gen yon lòt sivilizasyon ayisyèn ki remonte, mwen panse sa ap ka ede nou bokou a chanjman ke nou tout moun ap reve de li ya. Se sa. Wè, mwen konprann. E eske ou genyen, m ka di, yon ekip nan tout sa wap fè yo se?
Mwen pèsonèlman, m son moun ki kwè nan la kolektivite. M kwè nan ekip. M panse ke san ekip, mwen pèsonèlman m pap ka avanse. Men, an tan ke m son lidè tou, mwen pa vreman tann yon ekip pou m ka avanse. Petèt yo ka vin jwenn mwen, yo ka renmen sa m ap fè a. Yo rantre ladan l. Yo rantre ladan l.
Petèt yo pataje menm vizyon ansanm avè m, yo vini. Men, le pi souvan, mwen oblije avanse. Se sa. Paske lepi souvan ou konn tann nan tann nan tann ou pa janm fè anyen. Wè, lè tankou w kòmanse, se tankou m ka di, lè w kòmanse epi ou vin jwenn sa ki plis renmen sa w ap fè a, olye pou w rete tann pou apre jwenn kèk grenn. Non.
Kontinye tann nan tann la, kontinye m bezwen fè yon reyinyon la, se tout moun ki pou la m fè reyinyon an, non. M kòmanse, se, m konnen Ayisyen nou toujou an reta, se nòmal. Men lè w kòmanse, yo menm lè yo vini, y ap fè yon ti brifing pou yo ba. E m ap avanse. Se konsa l ye.
Ok, m ka di, kòman ou ka defini lavi?
Lavi. M panse lavi kòmanse apati de moman ke ou konsyan.

Sa, se, se youn nan rezon ke w ap vin konnen ki misyon w gen sou tè sa a, w ap vin konnen poukisa ke ou menm ou egziste vrèman. Se sa. Se la ke vi a kòmanse. Se pa lè w fèt la, lè w pito atè a non. Men se lè w konsyan de votre personne, de ki moun ou ye, ansuit. Se la w kòmanse.
Se sa.
Se lavi.
Ki pla prefere w? Bon,
m vrèman, m se yon moun ki pa difisil nan manje. Ah ok. Non, m pa vrèman m pa difisil. M panse ke depi l bon m manje l. Ah! Depi l bon. Donk kiyès nan yo tankou depi vini devan w la sal ou pa ka refize menm si tankou m te ka di vant ou te fin plen? Rete konsa. Non, bon pi bon sèlman. Wè. W ap goute kanmenm depi bon fini. Depi bon fini.
Bon pi bon. Se sa. Ki peyi ou ta reme vizite? Hmm.
Mwen fè mwen de twa deplase. E ve. Donk lòt ou poko konnen. Ou ta reme.
Hey.
Ou poko jwenn? Mwen poko jwenn non.
Peyi ou pi renmen an? Bon, mwen panse chak peyi gen pwòp touch pa yo. Paske mwen menm se yon moun ki, mwen menm mwen renmen vwayaje, mwen renmen aprann de lòt kilti. Ok. Se yon nan rezon ki fè jounen jodi a mwen pasyonnen de lang, mwen se yon poliglòt tou depi lè di sa. Ah bon? Se sa. Sam panse ki peyi m ta renmen al la menm? Bon gen yon peyi m ta anvi al la men m poko gen chans. Bon petèt akoz de tan ki fè sa se Lejip. Ok. Se Lejip wè. M sonje sa. M te anvi ale la men m pat gentan ale. Se sa. Bon se fini. Men byento Ou pral ale. Map gen chans sa wè. M panse an Jiyè m pral m pral retounen an Ewop m panse ke m ka pwofite. Se sa. Ok.
E
an 2022, m te ka di lè te kòmanse pou bagay nan bilan isit la. Se kouman ou te wè jenès Kapwaz la? Kòman li te parèt sou li? Kòman? Bon, mwen rann li ofisyèl an mas 2024. Ok. Se sa. M di mwen rantre an Ayiti an fen 2022.
An 2022. Ok. Se sa.
Akademi an lanse an. Je kwa 27 mas ou 28 mas 2024.
E koman sa te ye lò te fin komanse? Bon m pa ti tone, le pou kwa. M sonje lè m ta fin te fè yon pòt ouvèt le menm 27 la. Bon m te tèlman fè gouis, anpil moun te di m, e m pa kwè moun ap vini non. Dja bay yon pwoblèm, depi m la, bay yon pwoblèm, depi m la mwen menm bay yon pwoblèm. Se sa ye. Paske mwen kil plèv kil gronn mwen map vini, map la. Se sa, epi nan dan la matine, de trè to, kòmanse gen yon farinay, lapli di veye li, m di bon pwoblèm, pwoblèm, malgre sa, mwen mwen mwen kòmanse gen 5, 10, 15, 20 moun ap vini, m di wè. Se sa, apre m di a men kannsèl li, l di non m pap kannsèl li. Epi lè m gade anndan an te gen plis ke 50 moun ki vini paske ide a vreman li te diferant de lòt li ka di lekòl de lang ki gen isi a Kap Ayisyen m panse li te gen enterè kanmenm pou l te prezan men m panse ke se inik akademi de lang se pa jèn wap fè non se inik akademi de lang ki non sèlman akonpanye timoun yo euh, al fè staj an lang, ke swa an Espay ou an Frans, ke nou menm nou akonpanye yo, epi tou yo gen de pwopous fè etranje, ke nou menm nou mete nan akademi an, ki pou akonpanye yo. Paske mwen panse ke lontan fò te deplase pou apon nan lang etranje, men avèk avèk ala, akademi de lengwistik aplike, ou ka an Ayiti, epi ou pale bon jan wis, tankou tout wis, tankou tout alman, tankou tout italyen. Se sa m panse ke se touch, se touch sa ke mwen pote ki ke jenès la, jenès kapwaz la yo anbrase l. Se sa. Se nan ki, ki kote nou ye pou okap? Wè, aktyèlman la nou twouve nou nan lokal UGNH a la rue 7 A. Rue 7 A. Wi, premye etaj la. Ok. E m ka di pou nou prèske, nou ka prèske fini la. M pral poze w yon ti kesyon, men ki ka parèt yon gwo kesyon.
Bay. Lè w te piti, èske w te gen yon idòl? Idòl? Yon moun tankou ou te vle tankou li, m pa konnen. Wè, gen yon, bon, se yon mizisyen, men li se yon antreprenè tou. Bon, nou ka wè m sanble avè l tou. A bon? Kòm m poko konnen moun nan. Ewen, se sa.
Se sa. Mwen sanble avè l, m panse se yon moun ke mwen swiv depi depi alajenèz. E jiska prezan k ap epate m toujou. Wi, sou le mòd nan mòd antreprenaryal la, li vrèman on top. Se yon moun ki enspire m. E jiska prezan, m panse m ap swiv tras li e m ap gen pou mwen pote l kanmenm. Ou la la. Ya, se sa.
Se ripòs, wè. Ok. Wè.
Se ki konsèy ou te ka pote pou kèk jèn k ap gade w la a?
Bon, m panse ke mwen pote anpil konsèy wi nan Ti moman ke nap pale yo la, si yo menm yo prete atansyon, yap ka wè tout, m te ka di, pwen de strateji yo ke mwen bay yo. M panse ke twouve, twouve yon pasyon, twouve yon bagay ke ou pa bezwen manje vant plen pou fè li, menm si ou grangou, ou ka leve 3, 4 è di maten, ou leve ladan l, ou fokis ladan l, wap eseye eksele chak jou. Paske m panse ke le pli souvan, se youn nan bagay ke mwen. Lekòl mwen ki se ke m fè tout klas mwen se Collège Francis Duvivian. Lè m vini isit, m te rankontre avèk direktè a la, m te di l konsa ke nou pral fè yon seyans de doryantasyon pwofesyonèl nèg a di. Paske le pli souvan timoun yo soti nan filo epi yo pa konn, non sèlman yo pa konn kiyès yo ye pèsonèlman epi y al aprann nenpòt bagay ke yo menm yo pa gen kenn pasyon pou li. E sa sa vin fè yo pèdi. Mwen menm, m sonje depi nan sètifika m te gentan konnen kisa m vle, kisa m ka ye e kisa m ka fè. Se sa. Bon se yon chans, se yon don oubyen se yon chans ke Bondye te fè mwen e m vini jiskaprezan m pa regrèt. Tout sa m ap fè se yon bagay ke mwen adore. Mwen pasyonnen, e se youn nan rezon ki fè mwen vini jounen jodi a, m vini la, reponn prezan. Sinon, m panse ke si se yon bagay ke m t ap eksele, m t ap fè la, m pa t ap fè a san pasyon, m pa t ap vini la vin pale de li. Pou sa, m panse ke se tou fè pasyon an, e pi m panse ke lavi a ap fè w, ap montre sa w ap fè a ke li gen tout enpòtans li. Se tou fè pasyon an. Chèche pasyon w, chèche konn tèt ou, chèche konn ki moun ou ye.
Konn ki moun ou ye yon fason pou ka rive pi lwen. Pi lwen, Depi ou se konn sa.
ki moun ou ye, wap pete plon. Wap viv lè sa.
Wap viv. Ou a konn sa se de afè pou ou. Se sa. E donk m ka di Vwa Sitwayen remèsye w ekip Odel Desire remèsye w paske w te konsakre nou ti bout tan sa pou te ka vin pataje avèk chak grenn moun ki t ap suiv cho a. Bon, mèsi. M pa konnen ki dènye mo w ap plase. Bon.
Donk, m ap di mèsi pou envitasyon an. Mèsi paske nou ba jèn yo chans sa a pou yo rankontre dè moun ke, bon, menm si se vityèl kanmenm, men kanmenm yo ka fè konesans avèk pèsonalite ki enpòtan nan sosyete a, sitou nan sosyete kapwaz la. Mwen menm se yon moun ki pa vrèman. e pale avèk moun men ou konnen men jounen jodi a atravè show sa a vwa sitwayen mwen te jwenn yo ap fè plis konesans avèk pèsòn nan mwen di ke y ap aprann kanmenm se sa mèsi sa mèsi dakò mèsi tou donk pa bliye toujou like. Pataje, kòmante, toujou swiv show a paske nap toujou jwenn pi bèl konsèy e nap jwenn plis envite yon fason pou nou ka konnen ki kote pou nou prale e yon fason tou pou nou ka jwenn kòman pou nou mache pou nou konnen kisa nou bezwen pou nou ka konnen tèt nou pou nou ka rive. Se sa.
Mèsi tout moun.
E eske ou ka kite nimewo telefòn ou? Donk. Paske non sèlman pou lakou trankil, pou yon moun ki ta bezwen pou long etc. Kòman si yo ta bezwen pou mwen gen de nimewo yon se nimewo travay mwen lòt la moun nan ka toujou ka toujou relem dirèk sou li tou bon map bann nimewo travay la ki yon ti jan pi aksesib pou mwen se plis 7 9 51 7 66 38 22 apresa nimewo lokal la se 39. E 44, 91, 22. Esa. 91, 29. Esa. Li wè anpil. E bè, dakò, se te yon plezi. Ben, si.
Mwen menm tou, se te yon plezi. E, mwen vide tout moun al chèche viv, chèche konn kè se yo. Esa. Konn tèt nou, epi nap kòmanse viv, lè sa nap kòmanse byen viv, konnen tèt nou dabò. Esa.